Gen anviwon 20 moun ki mouri e 40 lòt blese pa bal. Kantite moun sa yo ki ap mouri, k ap blese a, m ap redi ankò, yo pa mouch. E n ap note zak kidnaping yo kontinye remonte nan plizyè kote nan rejyon metwopolitèn nan. Jodi a, Vizyon 2000 te al fè yon mikwo-twotwa, n ap suiv David Lochard. Kòm nou ka konstate l, ka kidnaping yo ki te diminye nan peyi a ap repran jarèt ak yon vitès san parèy dènye jou sa yo, sitou nan kapital la. Doktè Benety Augustin se yonn pami kèk lòt moun bandi ak zam kidnape semèn sa a. Kèk sitwayen ki estomake fas ak sitiyasyon sa a lonje dwèt sou dirijan nan leta yo ki pa gen okenn volonte pou rezoud pwoblèm sa a. Pou mwen menm, kidnaping nan ki pa sispann monte an, se pa rapò avèk volonte gouvènman an plas la pa genyen pou desitirè jan de pratik sa a. Dayè nou ka konstate l byen, n ap wè ke nan peryòd ke li te bese a, gang ame yo yo menm, yo te preyokipe pa kesyon gè yo antre yo menm, se kòm si yo te leve pye yo sou akseleratè a. Kidnapin nan, s on bagay pwograme l ye. Gouvènman vle moute, l moute, lè gouvènman vle bese, l bese. Si n raple n sou ansyen prezidan Jovenel Moïse, divès manm nan opozisyon epòk la ki te konsidere tèt yo kòm moun ki ka sove nasyon an, te di fòk Jovenel ale pou pwoblèm ensekirite a rezoud. Plizyè mwa aprè, depi ansyen chèf Leta a ale pi lwen ke kote yo petèt te swete a, Pèsonn pa bezwen linèt pou wè bagay yo vin pi mangonmen. Nan sans sa, yon sitwayen ki konsan de sitiyasyon an ap pwopoze kèk solisyon. Andre Michel te di konsa, si ke Jovenel mouri, kidnapin la ap ralanti. Nenel Cassy te di sa, Majorie Michel te di sa, menm jan Jovenel pral gen 1 an depi l mouri. Jounen jodi a, ou pa wè menm moun ki t ap di w sa ke kanpe dèyè barikad yo nan Jovenel sou rete nan pouvwa y ap souse, kidnapin nan fenk kare pi rèd. Jounen jodi a, se nèg sa yo ankò pou pèp ayisyen an pran, mache ap bwate pakat nou, igwaz nou, sentiwon nou, Moun komanse mache, pran fe ni pitit ni ni madanm ni paka alèz ni fanmil paka alèz tout ap pran men yo. Bandi yo kontinye ap fè lalwa sou ti pèp la, dirijan yo ap boule lajan pasi pala, premye minis prezidan menm ap navige sou twitè. Eske se mwayen ki pa genyen oubyen eske se ekspre yo fè pou bay malfra legen? Se kesyon kèk sitwayen pa sispann poze. David Lochard, Radyo Vizyon 2000. Gen 2 anplwaye nan biwo sekretè deta entegrasyon moun andikape yo, Jean Joseph Bouchereau ak Jean Renaud Monplezi ki kidnape premye me pase a, yo toujou pa libere. Gen plizyè asosyasyon moun andikape ki denonse vandredi sa zak kidnaping sa pandan yo egzije liberasyon yo, yo anonse ap pran lari a. Apati semèn kap vini la a, si 2 otaj sa yo pa jwenn liberasyon yo, koute Saül Brunel, Marjorie Jean Jacques ak Brunel Jean Louis, 3 responsab òganizasyon moun andikape yo. Moun sa yo pa andikape se vre, men yo gen lanmou pou moun andikape, si andikape a vin la, se yo ki konn al travèse andikape a lari, mete yo nan machin, ede yo, ba yo bourad, jounen jodi a 2 moun sa yo, yo nan men bandi, nou mande liberasyon 2 moun sa yo. Nap mande liberasyon pou Mesye Bouke Bochro Nap mande liberasyon pou Mesye Pierre Mondésir Liberasyon pou moun sa yo paske moun sa yo pandan weekend nan yo pa la dwe ap pase weekend nan Mesye bandi yo mwen konnen ke lè ou konn wè moun andikape ouswa konn wè lòt moun kap ede moun andikape ou konn gen pas ou konn pas ou ki pou yo ou konn di ae moun andikape ou te konn bese lèzam Ou konn ba nou vag. Souple, mesye, mwen konnen se imen nou ye. N ap mande souple, 2 kad sa yo, lage yo pou nou, souple, paske moun sa yo se 2 benevòl k ap travay nan biwo a, k ap bay bourad a biwo a. Jounen jodi a, biwo a kanpe. Se youn nan biwo ki la ki pou bay bourad ak moun andikape, men l bloke kounye a paske gen 2 kad, 2 inosan ki nan men nou. Souple, lage mesye yo pou nou, paske se sa n ap mande, se sa tout moun andikape. Tout operach yo ap mande la liberasyon de mesye sa yo pou nou souple. Mezanmi jodi a mesye lan men moun mesye sa yo ye a m konnen nou nou te soti lan zantray yon fanm se lan zantray yon fanm nou te soti nou gen madanm madanm mesye sa yo silvouplè antre lan konsyans nou pou w gade lon manman fin pot on pitit 9 mwa pou l mete deyò Sèl mal moun yo fè yo pa al sendomeng pou gade yon sekirite ki mal li fè sèlman li rete lap travay avèk andikape li te gen dwa al chili li te gen dwa al sendomeng li te gen dwa al chita la peyi etranje lap fonksyone men lèl gade pouvwa gon pwovèb ki diw ewo seli ki senterese o pov al nan vèsè sa mesye gade poun wèl o jou du malheur il en delivrera tout Evedman k pase la an Ayiti ou pa tande leta di anyen de moun andikape. E tout sa k ap fèt pou andikape anndan gouvènman an, yo trete l an paran pòv. Premyèman, yo lage CAS nan sitiyasyon ki pa ka bay andikape yo sèvis. Nou mande ranfòseman pou li. Biwo sekreteri deta pou lentegrasyon moun andikape yo, yo trete l konplètman an paran pòv. Lè n ap gade, gon ansanm de sitwayen ki deside travay pou moun andikape an Ayiti prèske de fason benevòl. Lè n gade kòman y ap trete moun sa yo, nou menm konplètman konsyans nou revòlte. Nou pa aksepte l. Lè n gade Biwo Sekretèri Deta a, pa rapò avèk evedman k ap pase an Ayiti yo la, kesyon ensekirite a, nou gen de gran kad anndan biwo a la yo kidnape. Non sèlman nou pa tande Leta ayisyen di anyen, nou pa wè okenn solidarite Leta anndan. peyi a poun jwenn liberasyon moun sa yo epi nou pa tande anyen menm kap di nou menm andikape yo òganizasyon pèsòn andikape nou deside pou nou mande yon solidarite ki pou pèmèt 2 moun sa yo jwenn liberasyon yo rapidman. Òganizasyon nasyonal kap defann dwa sitwayen yo

E gaye tout kote anndan peyi an. Prèske chak vil pwovens yo genyen yon gwoup gang bandi ak zam k ap simaye lanmò. Souvan, se devan je otorite yo gwoup bandi sa yo ap fè dega, ap fè dega, ap fè zak malonèt yo. Nan depatman Lwès la, sitiyasyon an pi difisil. Genyen de blòk ki antrave, Se Kwadèboukè ak Laplèn ak lòt ankò. Sitiyasyon an vin ekstrèmeman pi difisil nan dènye jou sa yo, kote pati nò kapital kapital Pòtoprens lan, yon moman tankou k ap travèse yon kriz amè, tankou Laplèn, Santo, Kwadèbmisyon, Kafou Chada, Bon Repo, Klèsin ak lòt ankò, kote 2 gwoup bandi ak zam ap

terorize popilasyon an. Bandi sa yo, yo banalize lavi sitwayen yo nan peyi an jiskaske jiska prezan pa gen moun ki konnen konbyen viktim ki genyen, konbyen moun ki tonbe anba mal malfektè sa yo toujou nan konplisite leta. Kòman n ka konpwann yon enstitisyon kòm pnh ki genyen misyon pwoteje lavi ak byen moun ki ta dwe sèvi popilasyon an nòmalman an, Leta dwe mete tout kondisyon pou popilasyon an viv nan yon klima ki gen sekirite. Se dwa Leta, se devwa Leta e se dwa sitwayen yo menm pou Leta kapab garanti yo, ba yo lapè, ba yo sekirite epi mete tout kondisyon pou pèp la pa teyorize atravè yon ògàn tankou CSPN ki pou pran desizyon pou pèmèt Popilasyon an viv nan lapè ak sekirite. Gen yon pakèt gwo plas palto ak kèk politisyen malonèt ak kèk otorite nan leta ki konplis nan fenomèn gang nan plizyè zòn nan peyi a k ap wonje sosyete a. Se moun ki nan klas pli defavorize yo k ap viktim. Chak jou, nou mande pou Leta ayisyen pran responsabilite l fas a pwoblèm ensekirite sa yo, pwoblèm kidnapin, pwoblèm lavi chè, pwoblèm grangou. Nan sans sa, Leta Leta pa ka bay Leta pa ka bay pèp la sekirite. Ti ap mande pou pèp la pou pèp la leve kanpe pou fè dwa yo respekte nòmalman. Avèk bandi yo, map voye yon mesaj bay nèg sa yo. Kite ti katouch yo gen avèk zam nan pou yo goumen a vwazen yo paske yo di vwazen sou fwontyè. Pa vin goumen a pwòp nou menm. Nou pa vle yo te nou de skòpyon. Nou se skòpyon nou menm lap pike tèt nou pwòp tèt nou. Nou pa vle sa. Ann kite zel kite katouch yo avèk zam yo pou lòt nèg yo. Lè yon lòt nèg lòt nasyon vin pran yo, yo pa fè yon peta. Men kòm se pwòp nou menm yo tonbe tire. Fò nou retire sa epi nou di ba Ayiti yon chans. Si w se Ayisyen ba Ayiti yon chans. Si w pa Ayisyen ede w vin kore. Al nan peyi w! Nou pa jwenn anyen pou n fè. Se kite kay nou kouri al dòmi sou plas, al dòmi nan lari. Wè pa wè fòk Ayiti chanje. Nou pap pran sa nan men pyès nasyon. Y ap bay tè a pou nèg nou ap viv sou tè sa. Pouko moun Clesin yo tounen lakay yo, tounen lakay nou. La pè nap mande. N ap note Nasyonzini di li preokipe pa rapò ak deteryorasyon sitiyasyon sekirite peyi ak dwa moun nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan ki pwovoke akoz afwontman vyolan ki genyen an nan mitan gang yo nan komin Kwadèboukè, Taba ak Site Solèy. Nasyonzini di se omwen 75 moun ki mouri ak 68 lòt ki soti blese nan afwontman nèg ki gen zam nan men yo nan nò kapital la. Gang yo ta menm itilize zak vyolans seksyèl, ikonpri vyòl kolektif kont timoun ki apèn genyen 10 an pou kapab teworize popilasyon an, entimide. Sitwayen yo, selon sa Nasyonzini di l, kondane. Nasyonzini di lò l baze sou rapò plizyè aktè nan peyi a, li di genyen gang yo ki ap. Mennen aksyon yo. Anplis, rapò Warmont fè konnen gen timoun yo rekrite nan gang yo ak anpil lòt yo egzekite, selon sa Nasyonzini di l kondane. Nasyonzini ki mande ak otorite nasyonal yo pou rapousuiv. ak jefò ki vize batay mennen batay kont gang yo pou kapab fasilite lapè retounen donk nan peyi a. Nasyon Zini di fòk leta travay rapidman pou kapab fasilite lapè retounen anndan peyi a. Nan Site Solèy, n ap note vyolans nèg ak zam lakoz gen yon ventèn moun ki mouri Ak yon karantèn lòt ki soti blese dènye jou sa yo, bilan sa Syaj Egzekitif Enterimè a, Jorel Janneus ki kominike l. Li mande ak bandi yo bese zam yo men tou l mande gouvènman an pou anklannche rapidman pwogram ki desine ak lapè sosyal koute presizyon Jorel Janneus nan mikwo Vizyon 2000. Se yon sitiyasyon ki vrèman tris, m kapab di ki menm rive konplike menm paske gwoup de bann yo, yo ap goumen youn ak lòt e lè y ap goumen youn ak lòt konsa, Genyen plizyè viktim, e viktim ni bò kote pa yo e ni bò kote popilasyon an, popilasyon sivil la. Anfèt, nou ap pale de dyalòg, de lapè nan moman sa a, paske kantite moun k ap viktim yo, se, m toujou di sa, se moun yo ye. Yo pa mouch, yo se moun, e yo sipoze fè yon refleksyon kounye a otou de yo pou yo wè kòman yo kapab kanpe kesyon goumen youn ak lòt la. E jodi an, m toujou ap reflechi de sa, a chak gwoup de bann ke w pale, yo di w konsa ke yo pa konn poukisa y ap goumen an. Si nou pa konnen poukisa n ap goumen an, fòk nou reflechi otou de otou de nou pou nou bay peyi a yon chans. E chak moun merite Pwòp chans pa yo nan lavi a. Ou di lè w pale avèk ti mesye yo k ap batay la, yo di w yo pa konn poukisa ap batay. E nan ki kan? Kiyès yo ye menm? Gwoup k ap afwonte yo? Mesye yo bon, ou toujou tande yo di w anwo anba. Sa vle di ti gwoup Site Solèy la yo ki gen anwo anba yo. Sa vle di nou kapab di konsa ke ou gen gwoup anwo ki se Boston, ou gen gwoup anba ki se Bouklin. Epi yo di w konsa ke yo chak genyen gwoup ame yo avèk Yon seri de gwo kalib, epi yo di w konsa ke y ap goumen. Lè yo di w y ap goumen an, pou kisa y ap goumen? Yo pale w de teritwa, pou teritwa. Kounye a, si w ap goumen pou teritwa, teritwa kisa? Kote teritwa a ye a? Kote teritwa a ye? W ap goumen pou teritwa, kote l ye? Sa vle di, lè w ap pale de teritwa a, se yon bagay ki twouve, ke m twouve ke ki grimasan, e ki grav, paske kesyon vyolans lan, se pa yon bagay ki date Kounya. Sitiyasyon sa konbyen jou l genyen anndan komin nan majistra? Se yon sitiyasyon ki kòmanse depi mwad fevriye, depi mwad fevriye l kòmanse men sepandan gwoup moun ki ap mouri la yo kounya se apati de 2 me yon gwo goumen deklannche pou yon lòt gwoup di bon zòn sa m vle pran li nan men gwoup 2 bann sa Epi, moun ap mouri. Pa egzanp, gen David Faustin ki se yon jèn, yon ansyen foutbolè ki nan komin Site Solèy ki pa nan anyen moun ki mouri. Gen plizyè lòt gwoup moun mwen konnen ki pran bal, yo blese yo. Y al fè operasyon nan ren, y al fè operasyon nan pye, y al fè operasyon nan ponyèt, y al, yo fè operasyon tout kote. Sa vle di, mwen menm m ap mande mesyedam yo pou yo fè lapè ak pwòp tèt yo. Paske gen yon pwogram gouvèneman an La police la justice ap travay sou li ki se banm zam pou la vi map mande gouveneman an popilasyon site soley la vin paka tann anko banm zam pou la vi yo vin paka tann anko men yap viv nan yon sitiyasyon difisil ki tre tre difisil le yon ti la pli tonbe Dlo anvayi yo, y ap viv nan yon seri de kay ki pa ka twonpe ni lapli ni solèy, epi y ap mouri met sou li ankò. M ap mande gouvèneman an, pwogram ke n ap travay sou li aktyèlman la a, banm zam pou lavi a, popilasyon Site Solèy la pa ka tann ankò, fòk bagay yo vini le pli vit ke posib pou y ateri.